Nou te pale de oktè, kisa ki oktè, kisa ki bit, ok. Nou te egalman pale de tip de klas ki gen ladan. Nou te di ke se klas ki pi enpòtan pou nou se klas A, klas B, klas C. Nou te wè entèval IP. Sou bezwen yon IP kòm si ou gen konnen ki klas li ye, wap sèlman gade entèval klas A, klas B ak klas C a pou wè si l fè pati ladan. Nou te di ke 142 Kòm se pa 142, enben, ou al nan entèval sa yo pou wè nan ki klas li ye. Ou wè 142 a li an entèval 128 a 191, alò se nan klas B li ye. E sa m te wè, ok. E m te wè tou, lè nou gen, menm si adrès la mòd binè, si m bezwen idantifye l trè byen rapidman avan menm n al konvèti l, nou ka itilize ti metòd sa. Epi wè n kòman, depi wè l kòmanse pa zewo, konnen. Son adrès de sip a, de klas A. Si w wè l kòmanse pa 10, son adrès de klas B. Si w wè l kòmanse pa 110, son adrès de klas C. Ok? Kounye a, nou pral pouswiv. Nou pral pouswiv kou a. Nou pral wè ki jan yo idantifye rezo ak pati ot la. Rezo a, lè w gen yon adrès rezo, adrès rezo a se li menm ki sanse idantifye rezo a. Ok? Se li menm ki pèmèt ou konnen. Sa se an kèlke sòt se li menm ki etikèt rezo a ok. Li pa ka yon adrès yon machin. Se kankou se li menm ki non rezo a ok. Vwala. Kounye a pati haut la li menm se adrès ke w ap bay yon machin ki sou rezo a. Kounye a kijan nou pa egzanp lè m rive sou yon IP. Pou idantifye pati kot la ak pati rezo a, enben li senp, se pa rapò avèk oktè yo, nan klas a pa egzanp, nan rezo klas A, premye oktè a, se li menm ki idantifye rezo a, nan klas B a, de oktè yo, se yo menm ki idantifye rezo a, nan klas C a, twa oktè yo, se yo menm ki idantifye rezo a. Enben, se menm jan, nou rive sou sa. Fraz sa pa egzanp, ou wè sa se yon ka si paske li nan entèval 180, 192 a 223. Ok? Enben, sa se ka si. Enben, se 3 oktè yo ki idantifye rezo a. Epi, 90 la, se adrès out la. Lè ou rive la, ou wè se yon klas A. Alò, ou gentan wè ke. 19 la, se li menm ki reprezante rezo a. Epi, rès sa a, se li menm ki reprezante pati out la. Se sa ki out la, epi rezo a se sa. Men se klas B a, e 2 gwo miyoktè yo. Epi, sa li menm, se li menm ki reprezante.

pou nou ka konnen kantite ot mask de sou rezo sa ka gen avèk kantite de sou rezo ok ou byen si m ka di kantite de sou rezo ou ka defini a pati de mask de sou rezo sa e chak sou rezo konbyen ot y ap gen kijan nou fè sa enben pa egzanp si ou gen

Se oktèt pou konfina a yo nèt. Alò, m ap pran 240 la, pwen zewo. Ok. M ap konvèti l an binè. Pou moun ki pa konn ki jan konvèti l an binè, banm pran kalkilatris mwen montre nou. Pa egzanp, banm voye nan mòd programmer. Nou gen 240. Ok. M konvèti l an binè. Li ba ou.

Ebyen rès ki bit ki a zewo yo, n ap mete n ap mete 2 ekspozan 12, pa egzanp gen 12 bit ki a zewo, n ap mete 2 ekspozan 12 mwens 2 pou retire mas kè de difizyon avèk adrès rezonab. M ap esplike nou sa yo pi devan ki ap ban nou kantite machin ke chak sou rezo ka gen. An premye avèk sa a, sa a nou gen 255, 255, 255. Ou gentan wè gen 3 bit, 3 oktè ki ega a 1. Epi sèl sa ki pa fin egal a 1 an, li menm ki enterese nou. Epi nou konvèti l an binè. Bit ki a zewo yo, se yo menm w ap mete an ekspozan de 2. Epi mwens 2 pou l ba ou nonb de pot chak sou rezon ka genyen. Epi sa ki atè yo, wap mete l an eksplozan doudou, yap ba w nòt de sou rezo ki genyen. Jiska prezan, tout è klè, trè rapid, trè senp pou n konprann. Ok, nou gentan wè kijan pou nou idantifye, kijan pou nou konnen kantite sou rezo ou ka jwenn apati de yon mas kantite sou rezo, epi ki kantite de machin chak sou rezo sa yo ka gen ladan l. Ok. Ann pouswiv. La a, yo di ou gon rezo, ou gon rezo avèk yon mask de sou rezo. Yo mande ou ki adrès difizyon l, ki adrès rezo l. Banm esplike nou trè rapidman ki sa k yon adrès difizyon, ki sa ki yon adrès rezo. Yon adrès difizyon, se elimèn an kèlke sòt ki idantifye, ki reprezante, m ka di, tout wout. Ki sou yon rezo. Sètadi, si yon rezo gen 20 out, yon egzanp gen 20 òdinatè sou li, mask de difizyon, adrès de difizyon an, se li menm ki reprezante tout. Sètadi, si ou gen yon mesaj sou adrès de difizyon an, enben mesaj sa a, li prale vè tout out sa yo. Ou konprann? Alò, se sa, li reprezante tout ot yo. Jango, se li menm ki sanse, an n di l, an n itilize yon ti tèm komik, li menm ki an gwo pòtpawòl tout ot ki sou yon rezo. Si m bezwen kominike a tout ot sou yon rezo, yon sèl kou, m ka jis di pòtpawòl la sa, epi pòtpawòl la li al pote nouvèl la bay tout moun. Vwala. Epi adrès rezo a, jan m te esplike nou, m te di nou ke se li menm ki sanse reprezante rezo a. Ok. Ki jan nou idantifye yon mask? Ki jan nou idantifye yon adrès difizyon epi yon adrès rezo apati de enfòmasyon sa yo? Yo gen yon mask, yon subnet mask, epi yo ban nou yon adrès. Ebyen sa w fè, la nou gen tan wè se yon klas 2, yon klas B, alò w ap itilize 2 oktè yo, 2 dènye oktè yo. Menm si se de done ekstè yo, n ap mete yo an binè. Epi n ap itilize adrès la, n ap pran de dènye yo tou, n ap mete yo an binè. Epi, kat premye bit yo, n ap itilize adrès, n ap itilize kat premye bit, premye bit sa yo, premye bit adrès rezo a, ok, n ap kenbe l. Epi, n ap mete tout rès bit yo a 1. Nou itilize pwosede sa a pou nou ka idantifye adrès de difizyon an. Lè w mete tout bit yo a 1. Ou konvèti kounye a. Tout sa a an desimal. Enben, ou vin jwenn adrès de difizyon an ki se 160.170.223.255. Sa se adrès de difizyon an. Epi, si w bezwen idantifye adrès rezo a. ou sanse fè envès la, ou toujou kenbe menm 4 premye bit yo, 4 premye bit adrès rezo a, epi ou mete tout rès bit yo a zewo, ki vin ba ou 208.0. Enben, adrès adrès rezo a, ou gentan konnen l, ou gen yon adrès de difizyon tou, adrès rezo a ki se 160.170.208.0. Vwala. Ok. Trè trè senp, trè trè fasil. Ok. Kounye a, nou pral kontinye avèk yon ti egzèsis pou nou pral pi lwen toujou paske nou gentan aprann plizyè bagay. Yo di nou gen yon rezo ki gen kòm mask 255.257.224.0, la ou gentan wè se yon son klas B. Yo di yo vle dekoupe l an 8 sou-rezo. Ki mask sou-rezo sa yo ap genyen? Yo dous yo gen mask sou rezo sa ah yo gen mask yeah yo gen sòt nèt mask la yo di yo vle dekoupel an 8 sou rezo yo di w ki mask sou rezo sa yo ap gen eben janm te montre nou an nou pran 2 dènye oktè yo. Nou konvèti nan binè a. Ok. Epi, ki sa n ap fè pou n konnen, pou n ka divize yo, pou n ka divize an 8 sou rezo? Sa n ap fè? Enben, nou pral sèlman gen pou nou mete 2 bit ki a zewo, n ap mete yo a 1. Enben, ki jan nou, nou pa ka mete yo konsa. Gen yon pwosede. Enben, li senp.

M ap mete 3 bit a 1. Kounye a la, lè w konvèti l, li vin ba ou sa. Men apati de sa, ou ka gentan wè tou konbyen chak sourezo, konbyen at out chak sourezo ap genyen. Pa bliye m te montre n kijan nou fè l. Nou pran rès bit a zewo yo, nou mete yo Nou fè 2 ekspozan rezilta zewo yo. N ap wè konbyen ot chak sou rezon ap genyen. Ok. Epi, n ap fè 2 ekspozan non yo. N ap wè konbyen sou rezon k ap genyen. Men yo di n ki adrès, ki mask chak sou rezon ap genyen. Enben, pa rapò avèk sa, nou jwenn ni se ap 255, 255, 252 pwen zewo. Sa se mask sou rezo, sa se mask sou rezo yo. E sa yap vin ye kounya ok voilà. Nap fè yon dènye egzèsis, ti egzèsis sa anpe pi konplike. M twouve l enteresan ok. Yo di gen yon antrepriz ki vle itilize rezo sa. Yon rezo a pou 4 sou rezo. Sa vle di yo gen 4 sou rezo. Yo bezwen itilize rezo sa. Yo di chak sou rezo sipoze gen 25 ot ladan l. An n an n konsidere ot yo se òdinatè. An n konsidere yo konsa. Sètadi, nou gen yon sou rezo, nou bezwen men ba li, nou bezwen bay chak sou rezo 24 òdinatè. Sètadi, chak sou rezo sipoze gen 24 IP disponib pou an, ya, disponib pou ot yo. Yo di w ki mask ou t ap itilize Pou pwoblèm sa a. E maske tou sou rezo. Ok. M al montre nou kijan nou fè ti egzèsis sa a. Alò, nou gentan wè sa. Se yon klas si. Enben, adrès li, sè sir ke li ap 255.255.255.0.

ap genyen 25 ou plis òdinatè. Ok. Mèsi dèske n te swiv ti videyo sa a. Pou moun ki pa t swiv premye videyo a, n ap wè li an nan deskripsyon an. Si gen kesyon n ta renmen, nou ta renmen poze m, n ap kite yon kòmantè. Epi, si gen bagay nou bezwen, nou pa konprann, nou bezwen plis esplikasyon sou li, n ap. Kite kòmantè Epi si video a te itil nou nou mèt share li a lòt zanmi nou Epi nap kite yon ti like ok Mèsi a la pwochèn.